Kè m kontan. Bon, an al manje ti manje a. An ale cheri, an al fè mari w manje. Cheri, gade manje, m poko menm pran 3 kiyè nan manje a. Ti Tayou, mwen k te ba w manje a? Mwen yo te ba w manje, ou menm ti gason, kòman w fè soumoun konsa? Bon, men sa m ap di w la wi. Antouka fanm. Nan chans m pa genyen tonton. Wè chyen an mwen lan nan bay la kounye a kite plat sa nan. Ou pa bezwen pale. Ou manje manje a m pap bat ou. Kòm se manje, se manje achte, vye manje lejè, m pa gen pwoblèm frè m. Baby gade non. Ou wè la a Tayou? Met zòrèy ou a lekout, nou pral pale.
Baby, ou wè kounye a la? M pral pran sa serye. Ti Tayo, ou sonje m te di w m bezwen w jodi a? Wi, tonton.
N ap tou pale tout bagay. Ou wè, n ap fè pli vit ke posib pou nou desann lavil. Tande? Nou pral lavil, Ti Tayo. Ou tande? Ti Tayo, frè m, fò, fò, fò, fò w chanje konpòtman w wi. Lavil la e pa menm jan ak Lanbouk la, la. Ou fè sa w vle non. Ou tande wi. Paske lavil la la. Jenn gason lavil yo, yo pa nan pil pale anpil avè w lè w al fè soumoun non. Se bay, yon bay ki gen ti djòl. Depi yo rale l sou w, dòmi yo met nan je w wi ti ta yo. Tonton, ou tèlman fò. Bagay sa yo pa rive sou mwen non. Wè. M ap pale w, w ap ranse. M ap pale w, w ap ranse. Lè w mal jwe m a banba. E bon mango fil ti joel la, matant ti joel la. E konsa wi. Nèg yo gon karate gade tonton. Mimi, yo fèm leve pyem konsa wi. Gon moun ki rele komando, yo fèm fè konsa wi. Ou wap pran ti gason menm. Antouka, malgre ti Tayo an mèt dan, men pafwa l fèm griyen danm wi. Tayo, Tayo, gade, ou wè fra sa, fra sa Tayo, se seri. Nou pral lave l, ou wè tonton ap panse pou ou. M ta di konsa m pral lave l la map kite w, m prale ansanm avè w. Ansanm avèk madanm lan. Lap toujou vin nan mango a. Wi pafwa map voyew map voyew map voyew vin la vin li chache ou bon wè jaden sa kote gen bannann yo pafwa fò vin dèyè bannann bay antouka cheri kòmanse lave vye grenn rad chita yo epa nou pa bezwen ale ak tout nan nou pa bezwen.
Nap lave 2 grenn ladan. Lave 2 3 grenn.
Sa ki pi egal yo paske ti tayo pa gon rad egal. Lè nou rive nap achte rad dòt bò. Wi ti tayo pa gen rad egal non. Ebyen antouka e tayo ou fin bafle grenn aleken an voye pa jete fatra nan jaden an. Voyel la ou mèt lagel la poun boule paske menm lèm rive lavil la fòm vin fin boule boukan sa yo. Ann ale non baby. Antouka. Ou ap ret la Tayou? Ann ale, ann ale.
Ti bosou egare yo. Ti bosou mwen di avèk si Bondye li pa banm kou.
Ok. Konya la. Mwen sot prete vye moto a la. Degaje mal deyò moun yo la. La vil tèt dwat. Ok. Mwen antre m pa mwen antre. Kote nou nou poko fini?

Ou konnen alepòk lè m te lòtbò a, m te konn fè taksi kote l la, m te vin moute andeyò, tout epòk lè manman w mete w deyò. Ou konprann? Kounye a nou vin. Kounye a w achte l la, w vin wè w ap ba l kòb la? Antouka, bon, m poko ka di m ap achte l non. M ap gade pou m wè, paske m ka menm achte l pou m ka degaje m lavil la. Paske kòb la nou pa pral foure men nou anndan l pou l fini yon kadè. Ou wè sa m di w la non? Lè n rive n gen kay nou pral achte lòt bagay, Antouka an lè n rive n ap fin pa l.
Vin ale w ap mande si sa yo pa bèt li yo la. Ou wè l gen pye?
Ti Tayo pa ko janm eklere mesye.
Mete w tou m manyen m pa p fè l ankò. Antouka frèm. Banm met kal devan. Banm met kal devan. Ok. Ou ka moute?
A kenbe men. Oh. Ok.
Met yo devan ti kal. Met yo. Met pye sa la. La. Ok.

Antouka ou gen sa e kay ou ouvè kò. E nou antre nou aranje nou. Kounye a la. Ti mesye sa yo nan menm la m pa konn m pa konn sa m. Map gade sa m ka fè.

Bay sa pa bon. Misye rele metem la fini li pran tout tan sa. Misye metem chita men mwen mpaka chita anpil. Mpaka chita. Mla sim gen plis aktivite poum regle mwen ti chita la men. Mpa wè nin lòt nèg yo pa pyès. Youn pa relem youn pa pase kotem non.

Preske pa gen tan, se soti lekòl, al nan kou, ou wè, ak tout bagay rete. Men, nan afwa, ou wè, m ta swete ke pou m se konsa ou serye pou w ka reyisi ladan l. Ou konprann? Ok.
Men sa, sa m te anvi di nou, kòm se pa la, ou konnen jan vi a ye. Sa vle di mwen menm m gen tan deyò a deja. M konn tout. Lwa yo deyò. Wi, sa vle di, m te vle pou nou mete may yon jan pou nou ka viv. Paske, mwen menm, m gentan konn tout bagay, nou menm, se vini n ap vini. Depi lè manman nou mouri, se mwen menm ki la, mwen k peye lekòl, mwen k fè tout bagay. Sa vle di, pa al nan vakabon, pa al fè sa k pa bon. Sa vle di.

Depi n piti yo misye ap sipòte nou kèlkeswa fason li a misye sipòte nou menm konprann li peye lekòl li peye kou pou nou men kounye a li vin nan mizik konprann kounye a menm di m grangou li di m ta pral sòti li di m kite l sòti pito aprè sa li pral gad sa l jwenn nenpòt sa l jwenn nan l ap degaje l humm m leve san manman san papa.

Mse m te gentan pale avèk bòs sa Mse
avrè di men kisal ye menm ou konprann kòm prezidan gen poul al nan eleksyon nan mwa kap vini an Mse kòm nou wè ou son moun ki parèt trè enpòtan pou nou parapò avèk karaktè ou fizikman nou pa konnen kijan disponiblite ou ye kisa ke ou fè tou nan vi a pou viv paske nou menm nou prè poun ta ofri travay. Bòs mwen wè m fè tout sak depan poum viv wi cheri depim manje mwen m pa bezwen konn sal te ye. Bon dim non menm koman w fè pou viv menm. Mwen bòs mwen menm sam fè poum viv se bòz mwen m vann avèk peze bout fè a se mwen fòm manje bòs la fòm manje bon nou ka konprann sa bon m panse kòm ou gen nou gentan diw deja nou gen prezidan avè nou la ki pral nan eleksyon nou ta bezwen èd ou lè nou di nou bezwen èd ou a sa vle di nan tout sans kijan w prè pou n ede nou nou menm nou prè pou n envesti nan ou. Ben bòs mwen se ou k pral dim kisa w bezwen mwen m prè pou m ede w tou wi.
Ou konprann sa vle di nan moman eleksyon konn gen moun ki vle achte eleksyon an, konn gen yon pakèt magouj k ap fèt. Sa vle di nou bezwen prezans ou pou ta kanpe avèk nou. Gen kèk kote tou nou pa konnen si w kapab pran vòt yo pou nou tou. Enben bòs mwen mwen depi m gen kòb pa gen anyen k enposib nan men m depi l nan men m yon ti kach la.

Fò nou ta jere misye la. Non nap baw map baw jwe yon ti bagay pou mwen pandan moman sa la nap eseye misye avan nou poko ka bourel konsa non menm si misye moutre nou sal ka fè non mwen m gentan m gentan m gentan renmen sans misye menm paske misye nan sans mwen enben ou konn ou konnen patnè k tap banm danje anba

M tou gen pwoblèm mwen nan mouda m men nè a vin frape m wap di m. Repete sa w di ankò. M tou gen pwoblèm mwen nan mouda m men wap vin pale m de m frape w, m frape w kisa? Ou wè erè sa a? Ou pap janm fè l ankò menm yo!

Nan syèl la. Ni rezilta. Marasi pa ta kwa non. Yon sèl kouzen m genyen wi. Mèsi wi. Mèsi wi.

Ou pa jwe non menm, pa jwe bagay serye, sak pase? Misye fò gen kè pou wè bagay sa menm. Bagay yo dwòl. Nou gen jwèt nan men nou wi. Map tann ou, map tann ou. M paka pale anpil non menm. Te m gen tann ou, map vini kounya zòt.